Koman nou ye koman nou ye fanatik VIS e fanatik konpa. Sa kap fèt? E jodi a la nou pral fè yon ti pale de de yon nouvèl ki cho sou rezo a. E nouvèl sa te atire atansyon'm Mwen pral fè de twa lojik ansanm avè n pou n ka arive konprann sa k ap fèt la. Nou pral poze kesyon sa, Èske Pipo ap kite klas? M ap fè bagay yo pwòp pou nou. Nan moman ppp li ye. E si ou pa konn sa sa vle di, ret tann w ap jwenn rezilta. Trè byento. Eske Pipo ap kite Klass? Mwen gen yon rezon ki fè m poze kesyon sa. E anpil nan nou tou ap poze menm kesyon an. Men avan Nou antre nan lojik pou n ka reponn kesyon sa, ann gade yon Ti enfòmasyon besik de mesye sa ki rele Pipo. Men flannè a, bèl atis, bèl jwè. Non li ki se Stanis Edes. Dat li fèt se te 28 jiyè 1970. Okipasyon li ki se chantè, e nan peyi li te viv se te Monreyal Kanada e konnya la li nan Florida. Pou ki rezon mwen poze kesyon eske Pipo ap kite klass? Nou tout okouran ke Pipo gen yon album ki gen pou soti. Pandan Pipo se lead chantè gwoup mizikal Klass. Eske soti yon albòm make depa Pipo nan Klass? Pou mwen menm mwen m santi wi li kapab make depa Pipo nan Klass. Anpil moun poze tèt yo kesyon tou, poukisa Pipo nan Klass pou li bezwen soti yon albòm andeyò de Klass? Sa pou nou konprann Premyeman klass te fonde se pat avèk pipo. Lèl kite new look li vin ale nan klass. Klass te fonde avèk kle may avèk Hollywood. Selon lwa nan klass se ki enterè pipo genyen nan djaz la? Eske pipo se yon senp chantè oubyen eske pipo tou se yon mèt djaz? Enfòmasyon sa yo pa klè pou nou pou paske nou pa ka jwenn yo. Eske Pipo se jis yon chantè nan djaz la? Si Pipo ta kite Klass, eske Pipo ka fè siksè avèk yon lòt djaz? M pa konn lanati, m pa konn fiti. M pa pral kouri di non Pipo pa ka fè siksè avèk yon lòt djaz. Men sa n ka fè, Nou ka gade Nan nomb de djazz ke Pipo pase deja Li fè anpil hit avèk djazz sa yo Men Pipo te gen yon limyè lanp tèt glidap sou li se pa pou minimize l Men se lè li vin nan klass Richie vin pase Delco Epi konnya la Li mete yon Li etèn limyè tèt glidap la Epi l vin limen anpoul. sou tèt Pipo. Rezon mwen di sa, Pipo pase, Pipo fè passion de Montréal. Anpil bèl mizik, men Pipo pat gen limyè sa. Li te fè dizay, li fè hangout, li fè bèl djaz, li te ale nan Nu Look kote li fè 1 an sèlman. Pipo se yon gwo, yon gwo e yon gwo bout tonton chantè ki genyen anpil talan men nan tout djaz sa yo Pipo pase se pou la premyè fwa Pipo jwenn yon limyè konsa e li jwenn li nan gwoup Klass Richie ede l men Pipo te deja gen talan lakay li se pa Richie ki mete talan lakay Pipo Richie ka ede l devlope l plis. Men talan te deja lakay Pipo. Pase ou pa ka bay yon bagay ou pa genyen. Anpil moun ap di pou kisa pou Pipo ta kite klas pou jan Pipo alèz nan klas. Se tankou yon relasyon. Pafwa w konn moutre kè ou kontan pandan se tan w ap pran gwo kout kastòl lè w andedan kay la. Sa k ap pase nan klas nou pa konnen yo. Dra sal lave nan fanmi e si gen yon bagay ki andedan klas li pa deyò non poukò w konnen l. Kesyon m poze, nou tout konnen kapasite Pipo e si albòm sa soti ap gen anpil hit sou li. Nan Passion Montréal li fè l, nan Hangout li fè l, nan Nu Look li fè l, nan Dizay li fè l. Ann gade nan tout mizik sa yo konbyen ladan yo Klass jwe toutan? M kwè Klass jwe petèt 2 ou 3 si m pa twonpe m. Si m pa twonpe m m kwè se 2 ou 3 ke yo jwe. E album sa pral gen hit sou li. Eske konnya la Klass pral aksepte pou l jwe album Pipo a? M pa kwè Maestro Richie pral dakò sa. Si album nan soti anba Klass M panse maestro y Richie ap gen pou devwa jwe l. Men si l pa soti anba klass li ka gen difikilte pou l pèfòme yo nan gwoup klass. Sa pral depan de lwa ki genyen nan gwoup la. Avan nou lapide Pipo an n poze kesyon sa yo. Se ki wòl Pipo nan klass? Eske se yon senp chantè? Dezyèm bagay, se ki pousantaj pipo genyen nan reveni klas. Twazyèm kesyon, èske gen yon kontra pipo te siyen ki di si l nan klas li pa ka soti yon albòm solo an deyò de klas? E si wi li siyen l, èske nou ka ou ka pwouve l? Èske tout kòb yo ale pou Maestro Richie? M pa konnen. Se kesyon n ap poze Lèm wè nèg yap fè entèvyou m poze nèg yo men kijan de entèvyou nap fè se bagay zanmitay moute yo tèlman renmen wè nèg la blablabla no fò poze kesyon de baz nap fè jwèt anba tab epi kan kaka chat la deyò ou tande sa pat bon sa pat bon sa pat bon mesye nou gen pou devwa poun moute poun bay verite yo men si pipo kite klass eske lap nan avantaj pipo oubyen lap yon dezavantaj pou pipo. Ou ka reponn ou ka di a lap dezavantaj paske i gitan rive. Banm diw on bagay. Saw pa konnen pi gran pasew. Piga se sèl ti kòb yo peye pipo a pipo jwenn. An di ou nan yon enstitisyon. Pa egzanp enstitisyon antre 50 mil dola epi yo te di se 10 mil 10 mil dola yap peyew frèm se 10 mil dola yap peyew. Epi ou wè a mesye map fè yon enstitisyon antre tout kòb sa e se 10000 dola map touche m ta vle jwenn plis ou mande plis yo pa vle ba ou. Ou se motè kap pèmèt ke enstitisyon an antre kòb la e ou gen kapasite tou ou ka fè plis kòb pou tèt pa ou kisa wap fè? Mesye bagay la se alèz poun rann nèg yo alèz ou peye nèg la janl ta sipoze touche pwen ba e Nou renmen jwe kat anba tab twòp. Si album sa Soti eske pipo ap kite klass 95 pousan chans pipo ap kite klass paske pral gen fristrasyon e fanatik klass pral vle tande pipo kap chante mizik sa yo nan klass eske Richie pral aksepte ki kontra nèg yo genyen e ki antant yo genyen tou sou dosye Pipo soti album andeyò de klas. Eske si Pipo fè yon djaz avek album sa poul jwe tout lot mizik li te genyen nan passion de Montreal, dizay, engarout, bel djaz, ann di new look, e mizik tou li fè nan klas sil genyen dwa poul jwe yo lot kote eske w panse klas ap ka kenbe? Aprè tout tan sa yon nèg fè nan yon enstitisyon menn. Pou l kite l la l fè yon lòt bagay nouvo. Èske w panse Klass ap ka kenbe? Èske kòman w wè Klass san Pipo? Kòman w wè Pipo tou san Klass? Pipo fè anpil djaz yo pa mache. E pou mwen menm si Pipo al fè yon djaz la ankò, l ap mache pou yon ti tan, l ap kanpe ankò. E tout djaz sa n ap gade anba la yo. Pipo pase nan tout. men l pa t janm jwenn limyè ke li jwenn nan klas la. Eske m an favè pou Pipo ale? M pa konnen vi Pipo ap mennen nan nan klas. M pa ka di wi mwen an favè l ale, non mwen pa an favè li ale. Pipo konnen kisa li bezwen, e se Pipo k konnen eske li jwenn ni oubyen l pa jwenn ni. E Ritchie tou ta sipoze konnen kisa Pipo vle e kisa Pipo merite. Si ou konnen yon nèg merite yon bagay, ou pa ba li l, ou kite se li k mande l, ou pa valorize valè l. Ann di yon nèg vo yon machin, ou achte yon bisiklèt ou ba li. Èske ou santi ou valorize konpetans moun sa a? Se pa pou di ke Pipo pa jwenn sa l bezwen nan klas. Men nou gen pou devwa pou n poze pipo kesyon tou. Avèk ki entansyon w ap soti yon albòm solo andeyò de gwoup ou, Klass, kote w fè plis ke dizan ladan l? Mesye, se pa fè ti entèvyou zanmitay, griyen dan, non! Wi Klass ap egziste san Pipo, men k ap yon kou di pou Klass pou l ta pèdi Pipo. Wi Pipo ap egziste tou san Klass, men l ap yon lòt kou di ankò tou pou Pipo pou l avanse pou l jwenn menm limyè a san Klass. Pase gen anpil fanatik ki renmen Klass ki ka chwazi pa swiv Pipo. Ou gen fanatik Richie, fanatik Pipo, yo rankontre ansanm. Si Pipo ta kite Klass, fanatik Pipo yo ka chwazi swiv Pipo e fanatik Richie yo ap rete. E konsa tou gen fanatik Richie ak fanatik Pipo kap di m pap fon pa. E konsa tou genyen ki prale. Se konpa mezanmi, tout moun, tout ayisyen renmen konpa, kèlkeswa nan djaz on nèg ale, tout moun ap danse konpa. Men konnya la, eske Pipo pral jwenn menm limyè li te jwenn nan klas la? Lap on ti jan, lap mande anpil travay. Se tankou la, Pipo pral rekòmanse a zewo. Men ki entansyon Pipo pou l soti yon albòm andeyò de klas. Eske Eske se yon apèsi l ap ban nou pou l fè nou konnen ke l ap kite klas e kòman mayestwo a santi l tou de Pipo k ap soti yon albòm solo andeyò de djaz la? Mesye nou gen pou devwa lè n ap fè djaz yo Bay moun yo kontra. Se menm jan Ou aplike pou yon travay yo pran ou nan travay la. Ou siyen. Me Me lwa travay la. E pou travay la ou sipoze siyen ou pou swiv pou respekte tout lwa sa yo. E si ou derespekte yo, nou ka chwazi padone ou oubyen nou chwazi revoke ou. Fè menm jan tou. E Richie si w pa fè sa, tout nèg djaz yo, silvouplè fè sa nap gen mwens pwoblèm nèg kreye yon fondasyon kreye yon baz pou djaz yo pran egzanp sou tropicana pran egzanp sou septan pran egzanp sou t-vice kreye yon baz lè nèg la vini ou pa vini jis yon chantè wap siyen kontra e men kisa kontra di Mesye ekri kontra yo an kreyòl pou moun yo ka konprann yo, pou yo pa al siyen bagay yo pa konprann ok. Lè nèg la li sa ki ekri nan kontra, li konprann li epi l siyen l. Mete bagay yo klè. Frè m si w nan djaz la, ou pa ka soti pwojè avèk oken lòt djaz. Men konbyen kòb map peye w chak semèn oubyen chak 2 semèn jan nou peye yo a. E si l pa dakò, lap di non m pa dakò. Ey! Li pa jwenn travay la. Men nou fè bagay zanmitay. Lè nèg la, nèg la gen fanmi, lè l panse lap touche nou pa vle peye l epi nou vle l rete. No! Fòk nou chanje bagay yo. E nou menm tou mesye, nou gen pou travay nou pou n fè. lè nou vin fè entèvyou, lè w ap entèvyoure moun nan, poze l kesyon de baz. Se pa yon kesyon zanmitay. Pa vin moute se zanmi m, se patnè m, l ap site non m nan ba l pati pa. Non. Mwen m pa janm nan zanmitay ak nèg. M ap poze w kesyon ke moun yo bezwen konnen. Kesyon pou nou poze Maestro Richie, Kòman w santi w de Pipo ap soti yon albòm solo andeyò de gwoup la? Premye kesyon. Dezyèm kesyon. Se ki plan w pou si Pipo ta kite djaz la? Twazyèm kesyon. Se ki wòl Pipo nan djaz la? Eske Pipo se yon senp chantè oubyen Pipo gen yon gen yon pousantaj nan reveni djaz la? E si l ta di non Pipo pa genyen l, pou ki rezon Pipo pa genyen l? E paske m pa panse ke pou yon nèg ta gen yon pousantaj, an n di Pipo genyen 20 pousan oubyen 15 pousan Aprè sa yo peye l li gen yon 15 pousan nan reveni djaz la. M pa kwè Pipo ta pa ale al fè yon lòt djaz. Pase Klass t ap vin sanse pwòp pwòp djaz pa l tou pase l gen yon pousantaj nan reveni djaz la. Men si nèg la se senp yon chante ou peye l epi reveni djaz la e pa gen anyen ladan l. Mesye, ann serye. Ann serye. Humm. Ann serye. E si Pipo kite Klass Se kiyès nan ou menm ou wè ki ka ranplase Pipo? E lè nou, lè n ap pale ak Pipo tou, n ap fè entèvyou avè l, n ap poze l gwo kesyon tou. Se pa griyen dan, fè makak, non. Poze nèg la kesyon pou l reponn e pou n wè konpetans li, pou n wè ideyoloji l, pou n, pou n ka konnen entansyon l. Men se blag m wè n ap fè, ti bagay, ah. Anyway, lè se peye yo peye w pou w pale, djòl ou gen mezi. E se sak fè gen de kesyon nou pap ka poze paske se zanmi nou se lik peye bill nou nou pap vin anbarasel e ou pa poze kesyon pou anbarase moun ou poze kesyon pou jwenn klarite poun retire moun nan fè nwa paske nèg la ap konnen tout sal di yo rete la li paka vin bay manti paske pi devan li pral gen poul poul jistifye manti kel te bay yo. M pa nan griyen dan avèk nèg. Mwen pou yon nèg pale avè m, m pa gen kesyon m pral voye ba ou pou e men ki kesyon m pral poze w. Pa gen grimas konsa. No. M poze w kesyon ke m vle. Ou pa ka reponn kesyon, pa vin pale avè m. Al kote w ap peye nèg epi y ap chwazi voye di w men kesyon men kesyon wi m ap poze w maestro. Pou vin bay pakè. Ekri m nan kòmantè pou di m èske ou panse soti albòm sa Eske lap depa Pipo nan klas? Pou mwen menm, map redil ankò 95 pou san chans se soti album sa kap fè Pipo kite klas. Eskel tap yon bon strateji pou Pipo kite klas? Sa pral depan de pozisyon Pipo andedan klas. E lè yon moun chwazi kite, gen rezon ki fèl kite. Ou ka pa konn rezon yo, paske w pa nan relasyon an. Se pa lè Pipo fin kite. Konnya m pral tande Richie pral moute l pral di me kijan Pipo te dezòd me tout bagay ki tap pase mesye m bouke avèk bagay sa yo. Lè nèg la ladan l li fè dezòd di l e kan l pa la nou tonbe voye moute sou do l nou gintan èdmi nou gintan tout bagay. Toutan w avè yo ou bon. Men depi w pran desizyon ki bon pou tèt ou. Desizyon kap bon pou ou kap nan avantaj ou ou pa bon. Se konsa nou ye. Nou wè tèt nou sèlman men nou pa wè lòt moun. Se kèm ki pou kontan kè lòt moun pa sipoze kontan paske kisa li pa moun tou. Mesye, bagay la senp. Pa kite lajan pote n ale. Se moun ki fè lajan. Nou bezwen moun plis pase lajan. Ou ka gen yon djaz ou pa gen bon chantè ou pap fè lajan. Ou be pipo bezwen klass klass bezwen pipo. Si pipo merite yon bagay pa kitel mande pou li. Ba li l. Lè sa w valorize l ou rekonèt valè l. Men si nèg la merite li mande li paka jwenn li gen tout dwa l pou l pou l ale. Si wal non travay yo diw yap peye w 10 dola pandan se ton konnen w vo plis ke 10 dola ou pap pran l. Si gen yon pwoblèm nan klas se Richie se Pipo ki ka di nou pwoblèm ki genyen an. E pou mwen menm Pipo soti yon album de andeyò de klas menase depa l. Na dim sa n panse nan kòmantè mezanmi E se te ti konklizyon sa ke m te bezwen fè. De bagay Pipo ap soti album pou kò l. Mezanmi me flannè a. Atis la bèl mesye, sa k pou li a ba li l menn. Pipo m pa t ap renmen w, m pa t ap renmen wè misye kite Klass. Men antouka. Lavi nèg la pèsonèl. Lè ap se pa nan dèyè wap rele peze peze peze paske se pa wou kap santi doulè a. E m pa konn si Pipo gen yon doulè. Men se sèl li menm ki ka di nou kisa l santi, kisa l manke e kisa l mande tou l pa jwenn. Si gon bagay li manke, ba li l. E si misye gen yon bagay kap trakase l, li gen yon doulè. Se li pou n mande. Se li menm oubyen Richie ki ka eksplike nou. E si tout fwa Pipo chwazi kite klas, rezon an pèsonèl a li menm. E lè l vle di pou ki rezon li kite, l ap di. Mezanmi, mèsi anpil a tout moun ki t ap gade. Ou gen devwa pou reponn nou nan kòmantè. Fè kòmantè pa ou, sa w panse. ki sa w dakò ki sa w pa dakò m pale pou mwen menm m pa pale pou tout moun pase opinyon tout moun diferan. Tout moun gen vis e chak moun gen vèsyon pa yo m ap di mesye yon sèl bagay cppp ok m ap rive sou nou trè byento babay mwen renmen nou tout.